E mezanmi koman nou ye koman nou ye koman nou ye nan tralala e mwen salye tout moun ki sou chèn youtube Jderis lan e ke menm jan ke mwen te di nou gen map toujou pote de video ki trè trè trè trè enpòtan pou nou antretan mwen wè yon zanmi ki te di m alò ki te rele m ki an Repiblik Dominikèn li di m konsa ke li gon pwoblèm je l kap grate l kap ba l anpil pwoblèm E se pa tout bagay ki mistik. E jeneralman tout resèt ke m bay yo, se vre yo se de resèt mistik, men tou se de resèt natirèl. Se sa k fè mwen te di nou konsa ke, e tout moun ap kapab itilize yo. Ou pa bezwen vodouyizan, ou pa bezwen ougan pou sa. Te mèt anndan legliz, ou pa gen anyen w ap fè o delà, se sèlman chèche ti fèy ou, E aplike prensip ke nou ba ou yo epi ou trete, fè tretman ou. Antretan, se kisa k pase? Pou m zanmi k te di m ke li gen pwoblèm nan je l k ap grate la, gen pafwa s on enfeksyon l kapab ye. Ou kapab konsilte doktè. Men antretan mwen voye w al fè resèt sa a. Men kisa wap fè. Wap pran yon grenn wanyon. Sa yo rele zonyon an ke tout moun konnen. Wap pran grenn zonyon sa. Ok. Wap pran grenn zonyon an. E resèt lan li senp. Wap pran grenn zonyon an. Wap pran kouto. Ok. Wap koupe l. Mwen koupe zonyon an. Ou koupe l. E apre ou fin koupe l, w ap kite l fè yon youn oubyen de minit pou l gen yon lèt ladan. Ok, li gen yon likid ladan pou likid la kapab parèt. E pi li senp, w ap sèlman kale je a. Ok, e pou w ap aplike sa a sou li. Ok, wap aplike sa a sou li, wè la, li gentan banm, wap santi la brile ou, men apre kèk minit, ti bagay ou konn santi, ti bagay, pil ti wòch, ti bagay ou santi nan je ou yo, yo ap disparèt. Ok, yo ap disparèt. E ke li banm ti problem, ok, men fòm te montre nou, ki sa pase gen moun lò vò yo al fè, al fè e reset lan, yo fèl mal, ok, yo fèl mal. Wap kite dlo an epi apresa wap aplikel jan wèm aplikel la epi sa w tande a wap wè je a pap janm baw pwoblèm sa ankò. E sitou nou gon gran pwoblèm paske ayiti yo pa respekte prensip sitou nap pran motosiklis yo moun kap kondwi motosiklèt yo non sèlman nou pa gen wout e yo pa pwoteje avèk kask yo ba yo a. Ok E kas yo ba ou a se pou kapab pwoteje ou Ou mete kas ou E pi wap kondi motosiklèt ou Wap kondi motosiklèt ou Ou prale Tout pousyè kap vini an se nan je ou ke yap vini Sa fè kas la Li enpòtan pou pote kas la Pou kapab pwoteje zye ou Dezyèman kas la li trè trè trè enpòtan ankò Se paske lè ou tonbe pou pa frape sa a Ok, paske lò frape sa, sa se yon, sa se yon kran, son bwat osez, men ki gen dèz eleman la dan ki trè trè trè trè trè zèpotan. A savwa, mwen te fè yon etid sou sa wèle le sistèm nève. Sistèm nève a se pati sa ki an dan sa, ok? Yo pa ta renmen ki yo menm efekte. Paske selil nou gen ki fòme sistèm nève yo, selil sa yo, pa renouvlab. Une fwa ke yo gen des anomali, ebyen moun nan tou gen des anomali. Ou ka tonbe, ou wè w vin ap viv tankou yon moun fou. Ou pa konn anyen. Se paske selil sa yo, yo pa ka rejenere, yo pap renouvle. E sa fè li trè trè bon pou n pote kas, sitou lè n ap kondi motosiklèt. Zanmi pou kesyon je a mwen pat deside reponn ou pèsonèl, mwen te deside toujou voye yon video pou ke tout moun kapab, tout moun ki gen menm pwoblèm sa yo kapab rezoud li. E kòm nou konnen deja, se lap toujou enpòtan pou nou toujou jwenn bèl video yo, Se aktive klòch notifikasyon an e ke abòne avèk chèn nan e ke tout video mwen bay nap toujou jwenn li. Nou pa mwen pa gen pwoblèm nou ka toujou voye tout kòmantè yo, poze kesyon nou vle, gen moun ki gen nimewo m tou m konn wè ki ekri m pa whatsapp li pa yon pwoblèm map toujou reponn nou nan sans ke m dwe reponn nou an. Mèsi anpil zanmim yo, se nou mete fen avèk friti resèt sa, ki yon resèt trè senp pou trete maladi je. Lò sa depandamman de pwoblèm ke w gen nan je a, ok. Pafwa se yon ti enfeksyon kap vini, li tou elimine. Ou pa bezwen al kay doktè pou baw ti gout, ap prije ti gout non. Avèk sa sèlman, se yon solisyon. E sa gen anpil anpil anpil enpòtans tou ladan lè n ap manje l. Ok. Men sèlman sa m ap di nou tou, lè ou koupe ou 2 bò zonyon konsa ou mete l yon kote san ke ou pa fè manje avè l, aprè pa manje l. Paske l ap konsome tout mikwòb ki gen nan kay la. L ap konsome tout mikwòb ki gen nan kay la. Paske depi li menm se manje l manje mikwòb. Si w koupe zon an konsa, pa itilize yon bò apre sa bò sa a pou vin fè manje avè l pou manje. Li pa bon pou sante w. Dakò zanmi m? Mwen swete ke tout moun, si gen kòmantè, m ap toujou tann nou. Tout kesyon k ap poze, m ap tann kesyon yo. E ke m ap toujou la pou m ede nou. N ap wè nan yon lòt videyo pwochèn fwa. E nou gen dè etid m ap kontinye pou m fè yo voye yo pou nou. Ok Antre tan E nou kapab si toujou suiv abone Pi chak bel video ke mwen pote Nap toujou kapab Mèsi